Ou menm Daniel la m pa konprann ou Ba ou telefòn de chanm nan Ou metel nan plas li deja An ale an ale an ale An ale Daniel Anmeyy

Cheri. Oh shit! Msye pa konnen depi lè menm m lakay Gina a menm. Milova k tap fè stil la papa. Li lage 2 gidon nan kòm menn pou mwen m avè l menm. Ki istwa Jimmy la?
Heheh! Gad de ridikil, gad de ridikil! Refòmil la kesyon. Monchè m di w li lage 2 gidon nan kòm pou mwen m avè l m pa wè sa m fè menm.
Cheri m ka ou vle m ba w konsèy? Map tann, map tann.
Monchè m ta renmen w ban m yon konsèy pou di m sa pou m fè menm. Nan ka sa pa gen pwoblèm non. Paske. Li te lage 2 gidon li tap mete w lavi enposib kounya lap lage 2 gidon nan kòw poul renmen w pa gen anyen ki di si e pa pwazon manzè vle ba ou non pa dakò monchè ou pa dakò. M pa twò rayi l men m pa twò renmen l tou menm ou konprann. Pa twò rayi l ou pa twò renmen l e bon monchè ou pa twò rayi ok MK ok ok e patnè m ou ye ou konnen m paka mal oryante w. Monchè si gon konsèy map baw Rema manzè. Oh shit!
Gade chita l. Bebe dougla Oh oh oh oh Monchè ou pa ou pa ou pa bezwen nan fache avèm Monchè m vin kote w la m vin mande w eskiz pou sa pou sa m te fè w la M pat konn si Dano se se yon misyonè l te ye Mwen padone w wap fè menm bagay menm radòt la Bebe dougla menm si m mande w padon fò w aprann padone m M di w m pat konn si Dano se yon misyonè l te ye Si Bondye k Bondye padone moun epa mwen pechè latè poum pa padone w.
Sak pase menm kiyès wap pozew konsa menm. Baze la baze la.
M bon la m bon la. Apa
yon sèl grangou. Woy! Mwen ayisyen tout grangou e nan bounda menm grangou pam nan e nan tèt mwen li mwen menm. Apa ou grangou?
Yon grangou lan pa mi ah.
Ah ou grangou papa bouga sa pa anyen. Ann al bwè de byè avèm non. Hein?
Ann al bwè de byè avèm.
Kounya sal fè w la menm. M santi kè wil gen lòt fanm. E nòmal. M santi li gen lòt fanm paske lè lap fè lanmou ansanm avèm lespri l ayè, m pa konn a kisa lap panse. M pa konn sa kòmsi li tankou yon moun ki gen yon bagay kap domine l. Fwa avan li pat konsa. Écoute ma chère, se nòmal pou l gen fanm kounya paske lap benyen souvan, li jwenn kabann pou l dòmi, li jwenn dra pou l kouvri, dra pwòp, li jwenn bèl kabann pou l dòmi. Kounya lap manje Bon manje. Dèyè lakay mwen e diri blan li te konn manje. E atè li te konn dòmi, nan bagay pise, nan rad pise, vye ranyon. Èske w te wè li te janm gen fanm? Kiyès fanm ki ta pral pran l? Kounye a lè nòmal pou l gen fanm paske li fre, l ap met gwo mak tenis, l ap soti tou sa, l ap manje pwason, l ap manje vyann. E nòmal! Ou pa konn gade w nan glas pitit, ou pa konn kanpe wap gade w pou wè kè wil pa sanble w. Ki rapò?
Kè wil pale ak ti gason tou pandan se tan wap di sa. Se ou menm ki pat konn enpòtans li. Apa l konn enpòtans ou menm? Hey! M pa janm sezi konsa. On ti restavèk. Pitit, ou di l lakay ou pa vre? Men m pa wè kisa pou m fè nan sans sa, m pa wè kisa pou m fè.
Men sa w pral fè.